Nou wè ti malfèktè, nou wè nou ka frape. Bon, mèsi mesye, dèske nou chwazi detwi peyi m nan eta nou vle fin avè l la la. Men, yon jou l ap jou e n ap peye sa chè. Gon ipokrizi nan politik peyi Dayiti medam mesye. Gen nèg nan peyi sa a, e kèlkeswa. fason renmen peyi sa yo chèche jan pou yo diminye w, pou yo detwi w, pou w pa ret kanpe politikman. E paske m toujou di nou tèren politik peyi Dayiti a l pyeje. M sonje dezan de sla m gen yon emisyon m t ap fè sou Ecoute FM, m te di nèg ki pral, yo pral plis deteste, yo pral plis rayi nan moman gen pou gen eleksyon, Non sa a rele Moïse Jean Charles. Kenpòt nèg al swiv emisyon 2018 mwen n ap jwenn sa m te di a. M di lè eleksyon gen pou rive nan peyi sa a, nèg yo gen pou yo plis maltrete, nèg yo gen plis yo gen yo gen pou yo plis rayi non l ap rele Moïse Jean Charles. Men e pa paske e paske m konn sa k so la a. E paske m konn sa k rele phtk. M konnen sa k t ap rive Moyiz Janchal sa yo m te gentan di l depi 2018. Klè. E pou blag mwen t ap fè lè m t ap di sa a tou. Men sèl sa nèg oubyen moun k ap fè politik ka sonje, fas ak nèg phtk sa yo, Si gen yon grenn pwofèt nan politik nan peyi Dayiti, li rele Moyiz Janchal. Paske 2011, 2012, 2013 lè yo te di l fou a, se sèl li menm ki te di w ke yon grenn dola gen pou travèse pou l vin san pyas. Lè sa tout moun t ap di l fou. Se sèl grenn nèg tou k te kanpe anfas Loran Lamòt nan Sena a pou l di men desizyon sa yo Lamòt w ap pran la, men kot peyi a prale. Se sèl grenn nèg tou k te kanpe Pou l te gen fòs kouraj pou l te di ke nou gen pou n bezwen manje chak jou nan peyi a, ebyen se randevou fanmi ap pran pou vin manje kay fanmi paske kay lòt pap gen anyen. Fò n sonje sa yo. E mwen m te twouve Moïse Jean Charles demagojik an 2012, an 2011. Paske mwen di m wè s on nèg ki pa atikile byen k ap pale men k ap voye moute. Men sa l te k di yo, Lè yo vin rive tou, fò nou fè pòz nou pa bliye. Tout nèg ou wè k ap pale kounye a yo, pokipou, yo tout t ap pyafe pa pèsòn entèpoze sou Michel Martelly. Klè. Mwen vin avèk yon bagay mwen di nou ke aprè rechèch mwen fè, dosye m chèche genyen, mwen vin jwenn ke gon pakèt nèg ou wè k ap fè bwi nan radyo maten midi swa la a, m di w nèg yo Gen ti non k rele phtk degize. Se pa rayi m rayi nèg lè m rele nèg yo phtk degize. Se pou sa ke nou te vin wè yon bagay ki rele yon bagay ki rele Sektè Demokratik, John Colem Morvan se nèg ki plis asid anvè gwoup gang sa a ki rele tèt li Sektè Demokratik. Sa se John Colem Morvan. Ou pap janm tande nèg sa yo lonmen non m. Wap jwenn nèg sa yo plis rayi m ke nèg phtk. Paske ti gwoup ki fòme k rele tèt li sektè demokratik la, mwen konnen son gwoup gang li ye. E pa anyen k serye nèg sa yo gen pou peyi a. E dayè se nan optik sa menm yo fòme l pou ke pa gon opozisyon reyèl, on opozisyon konstriktiv anndan kapital peyi a oubyen anndan Ayiti toutantye. Se son de nèg. ki pran plezi yo, yo fòme yon ti gwoup gang pou ke nèg sektè, nèg ki nan sektè ekonomik ka rele yo, sèvi avè yo, se son dè nèg yo pa menm konnen Okap, se son dè nèg yo pa menm konnen nan Ench, se son dè nèg yo pa menm konnen Akayè. Yo pran plezi yo, yo jwenn medya pou piyay, dè zòm ki onivo de medya ba yo platfòm pou yo radote, Vwala le mo, radote paske yo pa gen oken pwojè pou peyi a. Yo pa gen oken objektif pou retire peyi a kote l ye la a. Fè bwi sèlman epi aranje yo y ap manje pa pèsòn entèpoze. Lè w pran Youri Latortue ki tout a di ke l fè de twa rapò, wi l fè de twa rapò, Men wap wè anfas Jovenel Moïse se pou kat dèmalòg la ke li menm konpayi l te vle k pou fè l la kote l ta pral fè pil milyon nan yo manje l nan men l nèg lòt nèg bay Jovenel konsèy e Martine Moïse rache l nan men l epi men opozisyon lè w jwenn Nenel Cassy k kanpe kap fè bwi vwala koulya la l nan mawon li paka parèt menm dcpj si m te gon opozisyon k serye Nenel Cassy ta mache sou moun gade gade nan ki dosye M e m rekte di w depi Anael Cacique vle dcpj ap arete l kote li fèmen bouch nou pa menm wè si l moute si l desann yo jwenn tras kote l nan nan asasine lòt kad ki nan Dèlma 40 konbyen sa kote li l mawon kote l ka vini ee yo pa konnen nèg phtk yo pa konn kote l ye non enben yo p ap fè l anyen tou non paske se menm yo menm nan Renold Dib jis di met bouda w kote w chita kiyès ki Renold Dib Boss Jovenel Moïse kiyès li ye pou André Michel Boss André Michel kiyès li ye pou Nenel Cassy Boss Nenel Cassy Ce Renoldib medam mesye ke je vou parle se youn nan pi gro gang peyi a genyen se nèg ki plis rale lajan nan peyi a se nèg ki konn ap bay Michel Martelly milyon de dola se nèg ki konn ap bay gang nèg phtk sa yo milyon sou milyon paske tout ekonomi peyi a vin fou anndan pòch li ak Kiko Senremi. 2 nèg ou wè k ap fè bwi pou e sektè demokratik e nan moman sa a lè w gade yo yo fè milyon y ap konstwi kay nan Tomasen menm kot a Rony Celestin yo gen gwo kay yo tou nèf pandansetan e lajistis p ap travay pa gen gwo dosye nan zafè avoka y ap konstwi kay yo men kalite kay yo konstwi pou manman yo Jakmèl. Paske yo menm yo pa gen pwojè peyi, yo pa wè sosyete, yo jis wè tèt pa yo sèlman, yo fini, yo rich. Men se yo menm ankò ki chwazi medya a, y ap vin fè pòz kòm kwa ke nèg ki rele nèg ki rele Moyiz Janchal la se alye se alye Jovenel Moïse li ye. Kòm kwa ke lè Moïse Jean Charles te te gen bagay lè korona viris li tap mache bay nan tout depateman yo e Jovenel Moïse ki te ba li l e nou konnen byen mesye nou mantè nou konnen byen pat gen anyen Jovenel Moïse te te menm genyen pou l itil peyi a pou l bay peyi a Moïse Jean Charles se te premye nèg ki te jwenn yon kagezon kado nan men Venezuela se lawisi se lachine ki te remèt yo ak Venezuela pou yo te ka pou yo te ka moutre Lèzetazini Damerik ke pèp Venezuelyen an gen moun ki kanpe anfas ki kanpe a avè l e le e e e le prezidan Venezuelyen Maduro sèvi ak Moise Jean Charles li ba l yon ta dekipman menm boujwa pa pa t bay Moise Jean Charles yon mèrd paske menm yo menm tou yo pa t ka genyen Si non, ou pa t ap wè yon seri de nèg, nèg tchoupa yo te nan mizè nan kowonaviris la kon ya pou yo respire. Moise Jean Charles sèvi avè li fè kapital politik li epi n ap di Jovenel Moise. E Jovenel Moise lè sa a, menm Ayiti poko ka jwenn anyen. Se nan mizè! Ou tande y ap di w Etazini ap gade si l jwenn yon 40 vantilatè pou anbasad ka gade si yo ka bay Ayiti. Lè sa a, Larisi. te gentan fè konbyen avyon debake epi lè sa lè sa anbasadè Ris lan ki o nivo Venezyela deplase kamera epi yo y al resevwa avyon ekipman an. Nou te konnen tout bagay sa yo epi n ap vin fè pòz kòmsi enben Moyiz Janchal se nèg ki ta pi kreten k egziste nan politik si l ta al chwazi fè alye avèk Jovenel Moïse men nou p ap janm di Moyiz Janchal plis pè nou ke l pè nèg phtk yo. Paske nou plis pwazon, nou plis kriminèl lè nou chwazi pa ka konstwi on opozisyon konstriktiv an fas gang gwoup gang ki rele phtk a. Nou tout bezwen lidè pandan ke nou pa gon ora depatemantal, pandan ke nou pa gon ora nasyonal. Menm nou gon ti seri de ti ora se kominal yo ye, se nan seksyon moun konnen nou. Si w rive la nan Pòtoprens, y ap konn plizyè nan nou. Sin wi, menm la a Petyonvil gen pil nan nou ki menm wè pitit nèg gwo nèg sa yo pa konn wè nou paske yo pa gad televizyon lokal. Èske w konprann? Nou mantè! Nou blofè! Epi n ap prezante tèt nou kòm dè politisyen. Avan tou, al gade aletranje, lè w prezante tèt ou kòm politisyen, al gade ki modèl de moun ou ye. Gen etik, gen moralite. Nou san moral, nou san etik, nap trennen kay moun, lè yo gad foto nou, yo wè se nèg ki gen pitit nou aletranje, epi plat manje nan nan yap sèvi nou nan otèl yon seri de gran nèg nan peyi a, kap detwi peyi sa, epi nou fè pòz nap nap batay pou peyi. John Colem Morvan pap fè djòb sal pou pyès ti vagabon swadizan k di nan opozisyon, paske se yon pakèt zewo nou ye, yon jou lap jou, yon jou jèn gason nan peyi sa ap kanpe anfas nou, M renmn John Colin Morvan pap janm Di ke oh wi li se Moïse Jean Charles oubyen li se bagay nèg pitit Dessalines non jamè men John Colin Morvan tou pap kite nou detwi Moïse Jean Charles pou nou regle zafè pèsonèl nou epi an menm tan pou nap vin fè pòz se nou ki opozisyon nou mantè son pakèt blofè nou ye se enterè pèso nou sèlman nap regle. Renold Dib se bòs nou o nivo sektè demokratik la. La prèv an è byen grand, lè 7 fevriye pral rive, Jovenel Moïse mande de pils, li ba nou lajan, l ap tape l menm jan a Dimitri Vorb. Misye pran avyon l ale, l pa ba nou yon goud, nou pa gen oken mwayen pou nou met moun deyò. Si n'etait-ce pas sektè evanjelik lan ki gen la a, menm moun nou pa t ap ka wè nan lari a la a. Paske nou fèb politikman. Nou manke pwa politik. Le fè ke Jovenel Moïse Jean Charles pa atikile byen, le fè ke se li menm sèlman ki plizoumwen ka kanpe, ka kanpe la politikman depateman yo konnen l, swadizan si l pale tout depateman yo ka tande, nou gentan di li gen stil nèg nan mòn epi n aranje nou, o wi l ap kraze, l ap kraze, l ap kraze opozisyon. Poukisa nou pa konstwi opozisyon an avè l tou? Poukisa nou mete l deyò nan opozisyon an? A le di nou fòme gwoup nou k rele sektè demokratik, fa le di kèlkeswa mwayen an fò yo negosye avè nou. Nou menm n ap, nou pa pral, nou pa janm vle eleksyon. Nou vle yon pouvwa de tranzisyon pou nou gagote. Li menm li di e nan eleksyon l prale, li pa vle pouvwa tranzisyon, malgre pre, e kèlkeswa mwayen an pa ka pa gen tranzisyon tou. Epi pou n a poutèt, poutèt sa n ap di se alye Jovenel Moïse li ye. Mesye nou parèt lèd lè nou fè sa. Pito nou met tèt nou ansanm pito pou nou rekonsilye tèt nou pou nou di ke nou fò nou aranje nou pou nou konstwi yon opozisyon nan peyi a anfas nèg gang phtk sa a yo epi pou nou retire peyi a kote li ye la a olye ke n ap fè divèsyon epi tout avantaj Moyiz Janchal a tout avantaj eskize gwoup gang ki rele phtk a. Lè nou fè sa se phtk nou fè byen olye ke nou fè peyi a byen. E tout otan ke se phtk kap dirije peyi sa a, pap janm gen peyi. John Colem Morvan di ke tout otan ke m la, nou pap janm ka detwi on nèg ki sot andeyò pou n ap imilye l konsa, pou n ap vin fè divèsyon nou, pou n ap fè moun konprann yon lòt bagay. Mwen m konprann politik pi byen pase nou, menm jan nap fè politik sal nan peyi a, mwen nan peyi a m te ye tou m konn sak rele politik sal, map toujou bare nou bann koken. Poutèt sa John Colem mwen van di nou mwen m pa gen alye map fè alyans map fè a pyès ti vagabon k gen nan peyi a ditou paseke m di nou sa deja gen anpil nèg nou wè kap pale nan radyo maten midi swa sa w wè kap janw wè Guerry Henry janw wè Bob Seye a Yo menm lè pouvwa pa yo a lè lè nèg sektè demokratik pran pouvwa nan tranzisyon wap vin jwenn yo se Guerry Henry wap vin jwenn yo se Bob C e si tranzisyon sa pa sèvi a nèg Guerry Henry yo l pa sèvi a Bob C yo wap vin jwenn nèg Bob C sa yo ap vin nan stil nèg sa yo sètadi yo tout se menm tout se djòb yap chèche tout se woule bèl machin yap chèche tout se pwoteksyon bagay viza yo Aa konstwi bèl kay pa gen pwojè jodi a la jounalis sa kont ou di woy sa kont Jovenel Moïse se bon se bon nèg li ye li paske l kont phtk se yon bon nèg li ye l ap defann peyi demen si Dye vle lè pouvwa l lè pouvwa l moute w ap wè nèg sa w ap tande kòman l ap laloz pou l fè plezi avèk yon seri de gang ki gen la nan politik la nou gen pou n sezi se sèl BBJ entènasyonal k ap ka kanpe Fas a kenpòt vagabon k moute nan tèt pou nan tout peyi a. Eske yap gen doktè? Eske yap gen.